E apre n ap fè yon ti pale de konsèp sa ki se timoun 2000 ke nou kwè jodi an ki se yon pwoblèm nan sosyete an e kote ke sa ke nou t ap konstwi dan dè zane kote ke nou t ap konstwi la medyokrite e jodi an e sa k fè nou kapab pale de la medyokrasi ayisyèn. e nou toujou di ke se yon sosyete k ap pwoni, k ap pwone alò sa ki rele inyorans, donk se apati de sa yo, inyorans pèp lan, ou pral jwenn de konsèpt pejoratif ki pral mennen moun yo plis nan ilizyon. Donk tèks lan, se yon tèks ki ekri kreyòl e fransè, donk se lang nou, An nou li, Apre anpil analiz m fin fè, mwen wè konsèp Timoun 2000 lan se yon pwazon ke l ye pou sosyete ayisyèn lan ki deja prèske nan faz amoral. Donk, yon jenès k ap kosyone Tony Mix sèlman kòm modèl, se nòmal pou n pwodui konsèp sa yo, ke sèl ideyoloji l se detui ti rès moralite ki rete nan mitan jèn yo. Konsèp sa a fè jèn yo. Fè jèn sa yo gen yon seri diskou pejoratif e diskriminatwa anvè lòt moun. E e kouran panse ki genyen nan konsèp sa fè jèn yo fè tout makak, tout aksyon imoral nan je sosyete an. Si nou di, Jenès se avni yon peyi, ebyen m anvi di Ayiti pa gen avni. Sa ki vin ranfòse analiz ke m konn fè, Peut-être que Haïti est en voie de disparition. Timoun 2000, konsèp sa pa rezime sèlman nan laj timoun yo sèlman. Se ansanm chemen ki trase e de gouvènman ki pase yo, kote kote yo te prive timoun yo de bon jan lekòl e voye jete kilti pa nou. Se ansanm sa yo ki rann ke, jodi an, nou gen yon jenès kote ke plezi an, kote plezi an ye m prale. Timoun 2000, yon katastwòf anplis ki pandje sou peyi an. Nou ta dwe goumen anpil kont ideyoloji sa yo, sinon nan 10 an ankò, se nwa sou blan n ap gen yon sosyete amoral, steril, sadik. Luvens Israel, Istoryen.
Yon bèl tèks wi. M ap kite w fè premye kòmantè la Luvens. Kisa w, kisa w te panse, sa k te nan, sa k travèse w plis nan tèks sa la menm? Ki pouse w ekri yon tèks konsa menm? Paske se yon bèl tèks, nou ka di, san nul dout.
Anfèt, se yon tèks ki ekri, lè nou konstate, oubyen aprè tout analiz ke nou fin fè, menm jan nou di l nan tèks la, nou rann kont ke konsèp Timoun 2000 lan, li pa sèlman kreye konsa. Se pa, li pa rezime sèlman nan laj timoun yo. Li pa rezime sèlman yon timoun te fèt dan lè zane 2000. E dayè, lè nou di timoun 2000, nou pa di timoun sèlman ki fèt nan ane 2000 lan. Men nou di timoun ki fèt apre 1999. Se de sa ke yo vle pale. Se sa ki konsèp la. Sa vle di nou vin gen yon jenès apati de konsèp sa ki gen de diskou pejoratif, sètadi yon diskou diskriminatwa kote ke n ap jije lòt, n ap jije lòt moun. Pa egzanp, nou vin gen yon jenès k ap fè konparezon de sa ke yo pa posede. Ou konn wè de timoun k ap fè de sakrifis pou l posede yon bagay ke paran l pa ka ba li. Gen timoun k ap fè de bagay ke paran l pa pèmèt ke l fè. Pafwa ou gen timoun nan, ou panse ke se yon timoun ke l ye avèk ou, poutan, sa l konnen ou menm ou pa konnen l. Se sa yo ki rezime timoun 2000 yo. E, avan tou, m ap toujou di l, mwen menm k ap fè deba sa sou sijè sa, mwen trè jèn tou. Sa vle di nou pa kite etap lan, donk nou vin, ou konprann? Sa vle di m pami nou. Ya, m pami nou, men sèlman, e mwen di nan tèks lan, ke se se ansanble e pakou ke gouvènman ta fè, ou ankò jan l tap dirije jèn yo, jan yo tap dirije peyi yo dan lè zane, e ki ki vin mennen, ou konprann, ansanm de konsèp sa yo. Yon jenès pleziyis, yon jenès kote plezi an ye m prale, yon jenès timoun 2000. Donk, nou di ke, Se yon lòt katastwòf ki pandje ankò sou tèt pèp ayisyen. Paske, ke nou vèy ou non, jenès se avni yon peyi. E avni an, se pou jenès lan, se pa jenès lan. Se jenès lan ki gen pou vin dirije demen. E jodi an, si w pa gen yon jenès k ap panse peyi, Alò nou pa di tout moun fokis pou ap panse peyi, pou ap di kisa, ou konprann, antre nan yon vi politik. Men kanmenm nou kwè ke li bon pou jèn yo konnen ke nou nan yon sosyete, nou nan yon, kanmenm nou nan yon peyi e nou dwe enplike nou nan chanjman sosyete kote n ap evolye an. E pou sa ka bon pou ou, pou sa ka bèl kanmenm. fòk ou menm tou ou enplike w nan aktivite sosyal yo. Men nou gen yon jenès kote ke aktivite sosyal nou se plezi, li pa ka rezime konsa. E mwen menm m ap gade de jèn ki menm jan avè m, ou wè kòmsi lè w pale avèk moun nan se sèlman plezi ki nan tèt li. Donk kounye a w ap di nan yon sosyete tankou Ayiti, nou pa nou pa Etazini, nou pa nou pa ka gen yon jenès menm jan avèk lèzameriken, nou pa ka gen yon jenès menm jan avèk jenès nan peyi Lafrans. Nou pa ka gon jenès menm jan avèk nan peyi Brezil. Men nap gon jenès ki koresponn avèk reyalite peyi Dayiti. E se sa ke nap pale jodi an. Lè nou di timoun 2000, nou kwè ke son konsèp ki pa gen lòt bagay la dan pou detui, detui, detui tiyè sosyete ke n gen. Sa ki rele moral nan sosyete ayisyèn nan. E preske pa gen ankò Paske yon sosyete ki pa respekte legliz, ou konprann nan tout sosyete son mit li ye pou fè lòm nan an swa vin saj, pou fè lòm nan an swa vin moun, paske nou fèt nou pa bon. Jodi an m t ap pale sa avèk Fefe, nou t ap pale de Makitsad. Sad li menm se te yon filozòf E kote ke li te gen yon kouran filozofik ki rele le sadisme. Le sadisme lan se ki sa li ye? Li montre la nature de l'homme. Nou ne, nou ne pa bon. Men sosyete an gen yon ansanm de bagay ke yo konstwi, ou konprann, ansanm de konstitisyon ke yo fè pou limite lòm nan li menm e nan movèz fwa l. Kounye a, jodi an, si w gen yon jenès ou ankò yon sosyete ki pa respekte sa ki rele mit, ki pa respekte ankò dwa zimen, kanmenm nou panse diskou sa yo se plis y ap plis redui sosyete nou an an miyèt. E kòmsi nou antre nan yon lojik kote n ap detui pwòp tèt nou. E se si nou kapab wè l atravè de fonksyonman ou ankò konpòteman ayisyen Nou nou plis ap detwi pwòp tèt nou. E nan tout sa nap di nou pran plezi nou ankò nan detwi pwòp tèt nou. Jodi a nou vin yon oto deskripsyon e destriksyon. Alò nou panse ke konsèp sa e nou dwe goumen e kont li pou n pa kite l fè plis eko. Nou panse ke yo moun kap pwomote konsèp sa yo nou kwè ke yo fè sosyete an plis mal ke yo fè l byen. e domaj nou gen yon sosyete ki pran de atis ki pa gen yon kalandriye pou modèl yo e nou kwè ke li bon pou pran plezi menm jan avèk èske se Epikir li di ou pa ka pran plezi demezire alò pou pran plezi kanmenm fòk ou gen yon mezi ou ka pral pran plezi men ou fè tèt ou plis mal ke ou fèl byen anfèt nou kwè ke se objektif lan sa. E nou kapab di tou nou menm kisa nou panse de konsèp sa, Timoun 2000, e nou kwè ke apre tout analiz nou menm nou fin fè, nou wè ke son lòt katastwòf ankò ki pandje sou sosyete ayisyèn nan.
Fefe, ou gen bagay wap di sou Timoun 2000 yo?
Monchè men, banm di nou bagay. Ou wè konsèp sa, e pa yon konsèp ki kòmanse, sa vle di, yo pale de timoun 2000, men m sonje mwen m fèt an 83, sa vle di m gentan konnen, lè m nan 83, gen moun ki te konn ap di, e pa timoun 83 ou ye, èske ou konn sa m di w la, konsèp sa yo depan de matirite. Èske w konprann sa m di w la? Moun yo itilize konsèp la yon fason pou detwi lòt e lòt moun. Kòmsi pou fè konprann, ou konprann? Pou fè konprann ke ou gon nivo ou pa ka reflechi. Èske w konprann? Ou gon laj ou genyen, ou poko ka konprann anyen. Men, pa rapò nou menm tou ki, pa egzanp, moun, dèfwa e lòt moun ki nan laj ki avanse yo, ki toujou ap desann e moun ki nan kom si like ki fè yo egzanp ya kom si yo fè l nan sòs ke pou pou yo abese mwen pa kwe kom si men moun yo menm ki fèt nan ane 2000 lan vreman yo pa janm fokis e sou sa yo dwe ye eske w konprann sa m di w la yo plis kwe nan aktyèlman vreman lè w ap gade timoun 2000 yo yo plis kwe nan banboch men ki es moun ki vini avèk aktivite sa yo pou yo eske menm timoun 2000 sa yo kreye aktivite sa yo kwe pa egzanp Yon nèg kòmsi n ap kòmsi Didier Tony Mix pou n ap tande k ap pale, k ap di de seri mo pou desann oubyen pou desann valè fanm an swa. Èske w konprann? Ap desann valè timoun 2000. Tankou m ap tande fwa dènyè a gen youn ki di konsa, mwen menm paske pou m ta pran yon egzanp wi, pase m ta pran yon pou m ta pran yon granmoun 30 an pito m ta pran 2 15. Èske w konprann sa m vle di w la? Pou montre w nan yon mizik konsa pou nèg la ap denigre yon jenès. Èske w konprann? Kòm si timoun 2000 yo menm vin pa gen anyen yo ka itil vrèman. Yo redui tèt yo sèlman avèk yon telefòn. Yon bagay sèlman pou yo pale. Yo pa gen anyen serye vrèman. Èske w konprann? Kòm si lè y ap denigre yo tou yo menm yo pa fè ankenn Efò pou yo santi tèt yo. Ou konprann? Paske wap pale de timoun 2000. Timoun 2000 yo, timoun 2000 yo, moun ki fèt avan yo pa kite anyen pou yo tou non. Moun ki fèt nan ane, ane 60 konbyen yo tou, ki sa yo fè pou, pou, pou, pou timoun 2000 yo. Paske mwen t kwè, tankou m tap di avèk Lirens, timoun 2000 yo tou, fòk e kòmsi se yon bagay jenerasyon ta dwe ye. Kòm si jenerasyon sa te travay, li kite yon bagay pou timoun 2000 yo, e son mach a swiv li tap ye. Èske w konprann? Sa vle di timoun 2000 yo te, te, moun ki te fèt avan yo, yo kite yon bagay, kòm si timoun sa yo swiv li. Èske w konprann? Timoun yo te gen dwa toujou dewote, yo pran lòt chemen, men tout pa ta ka dejenere nan kondisyon sa. Èske w konprann? Se pou nou menm tou pou nou bay tèt nou responsablite sa a tou. Sa vle di, e pou nou kritike nou menm tou ki te fèt an 80, nou menm ki te fèt an 60 konbyen. Kòmsi ki sa n kite tou pou timoun 2000 yo tou pou yo te. Fefe. Ou konprann? Fefe. Ya.
E sa k fè nan tèks la nou di ke e se ansanm, se ansanm chemen ke gouvènman ki pase yo e yo kreye pou mennen nou e genyen jan de konsèp pejoratif sa yo ankò jan de konsèp destriktif sa yo nan sosyete an.
Se sa, e sa l ye. Tankou pa egzanp, pandan n ap vini, ann pran yon ti, ann pran, ann foure yon pati politik ladan l, ann foure yon, ann pran politik la ann foure l nan timoun 2000 la, yon egzanp. Pa egzanp, ban m di w, ki sa, ki sa ki ponn Martelly kòm phtk? Kiyès ki ofri nou phtk? Hein? Yon egzanp. Kiyès ki kou e ki ponn phtk? Eske pa paske politik ki te genyen deja ou pa t gen anyen serye ou te konn ap regle? Èske ou konprann? Ki derespektan pou ta wè yon nèg ki t ap ouvè bouch li k ap di betiz nan tout yon sosyete. Kounye a si te gen yon politik, te gen yon travay ki te fèt, yon travay de baz ki te fèt vre nan yon politik nan yon peyi, pou yon nèg kouwè Michel Martelly te ka oze poze kandidati l, ki bò? An alèz. Sa vle di pou moun twè ou kòm si moun sosyete degrade ki vin rann kòm si chak jou gen de se konsèp k ap sòti. Konsèp 2000 lan, timoun 2000 la gen lòt vye konsèp. Chak nan gen konsèp, èske ou konprann, ki vin rann nou kòm si nan kondisyon sa nou ye jodi an. Sosyete a vin pa anyen.
Mesye, m ap swiv deba a kòm si nou ekstrèmman kòm tras la dirèk epi kòrèk tou. Men youn nan bagay pou nou mete kòm si ki atire atansyon m nan tèks Louvens lan, Se konsèp la, se mo konsèp la. E, paske lè nou di konsèp, sa vle di, nou wè kòm si, e, li vin relatif. Se mwen k konsevwa l konsa, ou gen dwa konsevwa l yon lòt jan. Ou gen dwa konsevwa timoun 2 milyon yon jan, mwen konsevwa l yon lòt jan. E, ladann tou, nou ka, nou ka toujou antre politik lan ladann. E, lè n ap pale de konsèp lan tou, timoun 2 mil lan tou li vin, li vin, difèt ke nou di konsèp, li vin pa laj ankò, li vin pa e gen rapò avèk ane ankò. Paske nenpòt moun ka fè pati de li. Li pa gen rapò. Alò son konsèp. Èske w konprann? Son konsèp. Wi, vwala. Ki pran nesans apati apre timoun, apre 1999. Ou konprann? Egzakteman. Depi ou fin kite 1999, kounya ou antre nan 2000. Sa vle di timoun ki fèt apre 1999, yo antre nan konsèp sa.
Wi, men pou nan ale pi lwen toujou.
Ou met ale? Wi, ou fèt, m ta pou ale komsi, m ta pou ale pi lwen toujou komsi. Lè nan pale de konsèp lan, a yi di non sèlman oujou di an ale li kite laj dèyè. Kou nan la, nou antre nan vi politik nou. Nou antre nan vi sosyal ayisyen. A yi di konsèp 2000 lan, li vin tonkou yon moun ki pèdi konsyans li. Pase, se sa konsèp 2000 lan ye. Sa ye, sa ye. Ou dekri se jèn kòmsi ki, ou di jèn men franchman se tout peyi a nèt ki pèdi konsyans yo. E gon gwoup jèn vre ki toujou ki rete nan sèlman nan tande mizik k ap degrede tèt, k ap degride yo ankò, yo a degride non, k ap denigre yo ankò. Men sou trè senp la konsyans yo, konsyans yo pèdi mesye. Èske ou konprann? Se konsèp 2000 lan, konsèp 2000 lan pou mwen li vle di Yon moun ki gen konsyans li mouri, yon moun ki pa wè eta l. Èske w konprann? Paske si gen yon gwoup jèn ki chwazi tande Tonymix, ki tande yon mizik k ap denigre tèt li, kote atis la kanpe sou chè a, l ap di l, l ap di l betiz yon fason ou yon lòt, se yon betiz li ye, nou konprann? Epi ou dakò pou w ap danse devan nèg la, peye pwogram pou nèg la. Èske w konprann? Sa a se paske ou pa gen konsyans. Men, nou elaji kad la nan tout peyi a, jan Fefe te di l lan, se yon bagay politik li ye, se tout pèp ayisyen an ki nan konsèp lan. E Louven se ta pa di ton bagay wi.
Alò, kisa nou tap di? Nou tap di ke e alò nou te dakò avèk e tèz Fefe an, e jiska prezan nou dakò avèk li e donk e fòk nou jis e alò kritike pwòp tèt nou Ou konprann? E pa egzanp ansanb de moun ki pase nan tèt leta a, tout moun ki kontribiye pou vini avèk jan de konsèp sa yo. E le pire, le pire se ki sa, se ke ou pral jwenn pi devan, ou pral jwenn yon lòt konsèp ankò, men toujou nan sousi pou detwi jenès lan. Detwi sa ki pa konstriktif nan tèm, nan bon tèm. Sa vle di konsèp sa a toujou la pou detwi jenès.
Vwala. E kom si nou vin rive nan sitiyasyon kote ke nou pa pwodwi, nou pa pwodwi bon bagay anko. N ap pwodwi, nou santi nou nou fin viv. Sa vle di n ap pwodwi bagay pou detwi nou selman.
Pou detwi nou selman. E kom si ou vin wè yon jens ki, yo pat vle l fimen sigaret, kounye a li envante chicha. E pa konsa, li envante chicha. Ekzakteman.
Donk toujou, toujou yon fason pou detwi tèt li. Nou modernize sigaret la. Ou invente chicha.
Ya. Ou invente chicha nan souci pou justifier sa wap fè. Pa bliye ke lòm, l'esprit de lòm, son bagay ki trè, son konsèp ki trè konplèks an swa. Parce ke pou lòm nan fè yon bagay, nan l'esprit li fòl justifier. Parce ke menm bandi an, poul bandi, fòl justifier nan tèt li. Sil pa justifier, lap santi konsyans li ap kalel. Yn fwa li konvenk tèt li. Li jistifye konsèp bandi an. Vwala. Li santi, li santi l jis nan sa lap fè an. Paske lòm nan, lòm nan menm si daprè ou menm lap fè w mal, men nan lespri l li gentan jistifye sa lap fè a. Yn fwa ke l jistifye l, ou pa ka di l se mal lap fè. Ki moun ki ka rive la, Babekyou te rale zam li tiye yon nèg pou di Babekyou monchè ou fè w mal. Non. Se pa mal paske l gentan jistifye sa lap fè an. Se la nou va rive an nou menm. Pou nou vin jwenn yon pèp ou ankon yon jenès kap jistifye le mal, kap jistifye destriksyon.
E, ou fèt, se nou, a mò se, a mò se se an son komantè kom si li ap. Mò mò ti avanse tou avèk pa apò avèk sa e nou, Evens Dian. Sa ke mesye banm di nou bagay. Lè nap gade Kòm si tout bagay yo makonnen, yo makonnen ansanm. Kòm si politik nou an, tèlman kòm si son politik ki san, san e anyen, nou pa, nou pa travay vrèman. Kòm si ou ta ka di, yon nèg ki fè syans politik Ayiti, depi ou Ayiti ou al batay, e kòm si ou pat gen anyen ou te fè. Èske ou konprann? Pase nou gitan di sa a pèdi deja. E kòm si son bagay nap reseye wè pou nou te ka retounen, men ki pèdi deja. Pa egzanp, nèg sa yo, se, son kanpay yo fè pou yo. Pou detwi, kom si Tony se pa yon bagay li fè kom si sa l fè a li se, li fè l senp non. Se yon, kom si se yon kanpay l ap fè. Bon imajine yon nèg k wè Tony Mix, yo, yo gen dwa bay li kom anbasadè. Anbasadè kisa? Hein? Yon nèg kom si pa egzanp k ap detwi yon jenès, menm fòk nou gen kouraj pou n di l mesye, nèg la pa fè, kom si li gen yon moun k ap pouse l di mesye, E jenès sa m wè la a, kòmsi entèlijans li oubyen sa l ka vini demen, ann fon jan pou n kite jenès sa a dèyè paske se nou k pou la. Èske w konprann? Jenès entèlijan sa a m wè a la a, si nan 10 nan 10 zan aveni li la, m ret kwè kòmsi nou menm nou p ap gen plas nou nan sosyete sa a. Èske w konprann? E sa k fè yo te konn souvan di e nan nan mizik m tande nèg e Barikad yo m pa konn si n konn tande mizik sa a lè yo te di granmoun yo echwe Jèn yo e devre, granmoun yo echwe. Dejwe. Jèn yo devre epi granmoun yo echwe. Men se toujou vye konsèp sa yo. Se ke si nou ta bat yon sosyete, nou pa ta kòm si fè, nou pa ta ka mete de kote kèk moun pou te ka sèvi, ou konprann? Kòm si nou ti moun 2000 yo te ka sèvi nan sosyete a. Ti moun 2000 yo te ka fè yon bagay nan sosyete a. Men yo vin redwi yo. A zewo, kòmsi ou pral gade yon nèg ki gen, ki nan yon pòs, kòm swa yon direktè jeneral, li pa ka menm, li pa ka menm tape yon bagay sou yon òdinatè. Ou konprann? W ap pran yon timoun 2000 sou òdinatè k ap travay pou li, l ap peye l 5000 goud. Ou konn sa m di w lan? Sa vle di li vin rann kòmsi, li vin rann kòmsi timoun nan vin fè jenès la vin pi pòv, vin kwè kòmsi sèlman ka la pou ouvè baryè pou li. Yo pap travay vrèman pou yo konstwi yon sosyete avèk ti jèn. Sa vle di, se kòmsi m te ka di se yon bagay ki la, yon jenerasyon k rete l tou kenbe. Kòmsi jenerasyon sa a ki la ki pandan 50 an k la. Se sa politik ayisyen an ye. Kòmsi batay la pa fèt ak jenès. Li fèt sèlman pou moun ki te la yo, bagay moun ki te la depi yon senkantèn dane kap batay nan politik ki pa janm gen chanjman. Chak nan nou menm kòm si ti jèn nou tap batay pou nou parèt tèt nou, yo fè tout sak depann de yo pou yo retire, redwi nou, pou yo retire nou sa. Ou konprann? Pou retire politik nan tèt nou, fè souvan kòm si kwè nan e baryè sèlman n ka ouvri pou yo. Ou pa ka konprann yon nèg ki fin fè fakilte mesye. Nèg la fè 1, l fè 2, l fè 3, l fè 4 fakilte, kòm si l pa ka menm jwenn yon kote pou l travay nan yon peyi. Ou konprann? Non, sa se trist la, e sa. Yo redwi nou a zewo. Jenès la menm pa konprann sa. Yo redwi nou a zewo e yo gen moun y ap fè fè kanpay pou yo se menm nou menm nan mitan nan nou menm pou detwi nou nan mizik y ap fè. Yap promote mizik sa yo, fè jenès la redjaze yo. Pa egzanp pou nèg kanpe sou yon sèn, mesye eskize m espresyon, pou nèg la ap di konsa, pandan gen yon ekip ki fin nan yon pwogram, kòmsi pou nèg la ap di, nou menm kiyès nou ye? Nou konn tande bagay sa. Epi pou medam yo ap repete, nou menm se tèl bagay nou ye. Kòmsi, pandan yap denigre w, yap redjaze w, ou menm ankò,
wap repete sa yap di an. Kòmsi ou vin wè, kòmsi ou pa gen anyen, tèt ou vid, ou kran, ou kran vid ou ye. Èske w konprann?
Exactement.
Oui, exactement. Pou nou fè, kòm si, pou nou fè suit avèk sa w di an, Amos kore pozisyon genyen an, Fefe. E li di, li di yon sa, li menm ajoute, li di yon sa se preparasyon ki pat fèt. Èske w konprann? Se sa ou sot soulve nan pwen yo la. Pat gen okenn preparasyon pou jenerasyon 50 an. Men, nou, fòk nou atire atansyon lòt moun yo tou sou jenerasyon 50 an sa nou di an. e malgre yo ta vle ou pa, yo gen pou y ale, se moun yo ye, yo gen pou yo febli, to ou ta yo gen pou yo disparèt. Men, sa tris, se tris paske malgre y ap disparèt, menm si pa ipokrizi, yo pa fon preparasyon. Ou konprann? Yo ta di, gen ta wè nou ta depase yo, se vre, men yo te gen ta di, bon, an fè sa, menm pa ipokrizi. Franchman, e bagay la kòmsi li vin revyen avèk nou menm. Jounen jodi a la, lè w ap gade timoun 2000 yo, timoun 2000 yo, gen anpil, gen anpil ladan yo, fòk nou retire, fòk nou fè, e, e, e, fòk nou fè separasyon an. Gen anpil ladan yo konsyans yo mouri, men gen kèk ladan yo tou konsyans yo pa mouri. Ki genyen, malgre bagay lan di, yo kontinye travay di. Èske w konprann? Mal, yo, yo mal. M konn anpil ti jèn, m konn anpil ti jèn k ap goumen, malgre bagay yo pa fasil,

Mwen pa ti mwen deri. An fèt, an nou di Jonathan Joseph e Fefe. Alò, nan ap di moun yo nan ap raple yo ke nan ap debat sijè e kesyon timoun 2000, nou touve ke se yon konsèp e ou ankò yon katastrof ki pandje sou sosyete ayisyèn nan ou ankò ki ajoute pami tan dotre ke nou menm nou gen. E donk jodi an nou jije li nesesè pou nou fè deba sa e kote ke nan ap eseye pou nou konpre ke se yon konsèp ki trè pejoratif, ki antre nan yon konsansis pou detwi yon moralite ke nou genyen lakay nou. Donk jodi an li trè nesesè pou nou debat sijè sa. E ou menm ki anba live lan, di sa ke ou panse nan kòmantè. Nou salye Genèse, Seracus ki avèk nou, zanmi nou. E nou salye Saintil ki avèk nou anba live lan. Nou kontan kòmantè yo. Pataje live lan.

E bagay yo difisil, nap imajine. Jan nap pale de konsèp timoun 2000 lan, li vin rive nan yon faz, nou pa ka lage chay la sèlman sou timoun yo, e an pati paske timoun yo, yo se avni peyi an, men yo pap konstwi prezan an, yo pa gen okenn rapò a prezan an, paske prezan an se moun ki te la yè yo ki fè prezan an. Èske nou konprann? Sa vle di, lè yo leve yo jwenn yon sosyete kraze. Exact. Louvens?
Ya, alò, se sa fè, nou vle ke nan deba ke nap fè sou Timoun 2000 lan, e nou vle ke pou l toujou relasyone avèk tèks ke nou menm nou te ekri, e paske se yon tèks selon mwen ki trè e... kòm ta di li ale nan tou de sans yo, e paske nou di ke se ansanm de chemen gouvènman ki pase yo menm yo trase ki vin mennen nou nan konsèp sa. E donk se pa se pa timoun 2 milyon an swa ki responsab yon kò de sitiyasyon e ke nou yo menm y ap viv jodi an. Men nou kwè ke se yon chemen ki te trase dan la nwi dè tan pou mennen nou nan sitiyasyon sa ke nou gen.

Donk, se yon anchènman, se tout yon pwosesis kote ke nou antre pwòp Ayisyen ki vin tounen yon konsèp de oto destriksyon kote ke n ap detwi pwòp tèt nou. Imajine w, Ayisyen sèlman, nan fason ke nou manifeste, nou detwi tèt nou, e dè milyon dola ke leta li menm li depanse pou achte yon seri de materyèl, met dife ladan yo, kraze biwo. Donk, Son fason ke pou nou di ke nou antre nan yon pwosesis pou nou detwi pwòp tèt nou. E n ap toujou vin jwenn timoun 2000, n ap toujou vin jwenn yon bann lòt ankò, n ap toujou jwenn jenès pleziyis, kote plezi an e m prale, nou fè kawash pa nou, dife pa nou, nou fè krèy, nou fè sesi. Donk toujou pou detwi pwòp sosyete ayisyèn nan. Ya!
Nan tout sosyete, toujou egziste jan de bagay sa yo. Ban m di nou yon bagay. Nan tout peyi, Toujou gen aktivite kiltirèl, toujou gen bagay sa yo, kòm si gen sosyete ki vreman degrade, ki pi mal ke Ayiti, men ki prepare vreman, èske w konprann? Kòm si ki gen tan yon preparasyon fèt, Ayiti li menm poko prè pou jan de bagay sa yo, fò n klè ak sa mesye. Ayiti poko prè menm, kòm si isit lò la m konn ap gad de seri show televize, Bagay tèt chaje. Esou konprann? Men sosyete a bouje yon lòt fason, e pa sèlman konsa l bouje. Ou konprann?
E mesye, yon bagay konm si ki... Yon bagay ki prepare.
Ki ekilibre. Exactement. E nou men. Wap jwenn yon bon, yon bon pati nan jenès lan ki fokis pou toujou kenbe peyi an nan nivo kote li an, nan stabilite an. An nou di, pizan, menm si wap demokrat, menm si wap demokrat. Yon pati nan jenès la menm, Yeah yeah Menm si ou wè demokrat ap goumen avèk repibliken men tout moun dakò sou kesyon Etazini an. Tout moun dakò sou sa Etazini ap ret grand pwizans. M pa konn si nou konprann. Yeah exactement. Men an nou pran egzanp kounye a nan klas politik pa nou an. Ou konprann? Konprann tout sa nap fè. E komsi nou dakò pou Ayiti komsi pou nap desann e non non pwofondè ki san limit.
E Louvens, Fefe, ofèt, si gon bagay komsi, Louvens?
Nou la nou la. Nou la.
Ap tande? E si gon bagay kòm si nou nou sipoze mete klè tou nan konsèp timoun 2000 lan, malgre an depi de tou, malgre tout bagay, e gon kesyon kòm si ki soulve, ki atire atansyon m nan men kòm si pou nou pou nou reponn ni. Èske nou panse an Ayiti e sèks se yon sijè nou ta se yon parantèz nou ta fè mesye. Sèks se yon tabou.

Sa vle di son sijè nou moun pa pale l konsa an piblik, son sijè kòmsi ki sou pa sou w kòmanse pale de l la kòmsi son on bagay ki ka mete moun nan anba an an anbara ou konprann? Èske son tabou l ye nan sosyete ayisyèn nan?
Non. Men men men sè s kon apèl de lipokrizi. Sè s kon apèl de lipokrizi. Paske, paske nou, nou, nou, nou, nou pran sèks lan pou nou detwi tèt nou, donk e pa pale l an piblik, men nou pral pale l anba chal, nou pral itilize l nan fason, nan pi fason ki egziste, donk e Non, men se, sa w konnen Paske moun yo, alò, granmoun yo, yo pa aksepte Sa a se toujou, e toujou o nivo, sa a toujou fè pati edikasyon an. Èske w konprann sa m di w lan? Paske, tande, M sonje m lè m ti moun m ap grandi, lè m gen ven konbyen ane yo, kòm si m pa jwenn sa. Kòm si gen bagay gran moun nan, kòm si toujou pè pou l pale ansanm avè w. Men lè w rive deyò a, ou tande l. Men lè w tande l, gen yon jan kòm si, ban m eseye di sa pou m fè n konprann pi. Kòm si gen jan ou, de se pawòl w ap tande, moun yo pa tèlman vilgè, ou konprann? Lè moun nan, ou di l deyò a, kòm si gen yon jan yo te gen dwa di w li. lakay ou deja, ou te ka aprann sa, ou konprann? Paske, fè edikasyon seksyèl yon timoun, se yon pi gwo travay ke w te ka fè pou li. Paske, li rann li gen de se bagay, li pap tonbe ladan, paske li gentan konnen l, ou konprann? Men vi avèk lari an, sa w ap tande nan lari an, èske ou konprann? Kòmsi moun yo vin mete nan tèt ou kòmsi se bagay ki pi mal ke yo ta dwe tande nan zòrèy ou. Èske ou konprann? Sa vin rann kòmsi nou pa fòme vre. Se bay se te sipoze pale nan tout biwo, nan tout lekòl, nan tout nan tout kote nèt paske se se edikasyon ke ou te ka fè pou yon moun kòmsi nan yon sosyete. Kòmsi nan lekòl te dwe gen yon òganizasyon kap travay pou ede timoun yo pou jere tèt yo. Ou konn sa m di w lan? Te sipoze gen pwofesè tou ki ka pale de sèks ki fè fè timoun nan konprann gen bagay ke l pap tonbe ladan yo. M pa konprann kòmsi gen timoun ki tonbe nan nan jan de seri de bagay a prematire kòm si l pat menm prevwa paske l pa gon edikasyon sou li, l pa konnen l. Ou konprann? E, e, mesye, men youn nan bagay ke m, youn nan bagay kòm si nou, pou nou ka fè yon parantèz la, èske nou, daprè nou menm èske gen tabou an Ayiti vre? Èske genyen l? Èske sa egziste nan sosyete nou an, tabou sa?
Vens. L egziste wi. L egziste. Selon mwen, selon mwen, e donk, bon bon preparasyon k pa fèt. Ou konprann nan edikasyon, edikasyon seksyon k pa fèt, ou pa ka di ki li egziste, men se pa yon bagay ki palpab.
Li pa fèt.
Li egzakteman e sa k fè l ke.